Gason pa renmen fi ki bouje vit. Bonjour bonsoir mes amours bienvenue ankò nan fanmi an welcome back sou chanel la ma di merci beaucoup pou ou menm ki abonné ki pataje chanel la merci beaucoup e ou menm kap gade video yo ki poko abonné ki poko pataje tanpri silvouplè mon amour cheri doudou abonné e pataje pou mwen silvouplè e pa bliye lè w abonné pou aktive cloche notification pou ke lè nou poste ou pa rate anyen pou pa manke anyen guys Pa bliye guys pou nou pataje pataje pataje pa bliye goal la se 50 k pou ane a ak pasyans ke nap rive ok mes amour so yeah anvan kem ale pi lwen mes amour banm di nou ok pa bliye pase sou sit mwen an ki se www.jamacollection.com e pa bliye follow mwen sou Instagram Dubois family e Jama collection. epi Facebook tou 2 menm non an Dubois Family Jama Collection sou Instagram epi Facebook ok mes amours silvouplè edem rive a 1k sou Instagram alright mes amours so nou pral kòmanse videyo a kounya ok pa bliye ban mwen thumbs up epi pou nou kite yon kòmantè guys epi gade tout videyo a pou nou te ka wè kisa ke mwen pote pou nou ok mes amours alright. Ok mes amour so Ya premye bagay ke mwen ap di gason pa renmen Se ke se le fi ya Le tankou fi ya pa kwe nan tet li Fi ya toujou we ke li Ke li pa bon, fi a toujou ap di, cheri eske w renmen m, cheri montre m vre ke w renmen m, e kisa pou m fè pou w renmen m, toujou sa gason de, gason pran sa yo tankou sa yo se, se anmèdan, se anmèdan, but ou mete nan tèt ou ke si gason an renmen w. Ok li renmenw bon wap ede mande cheri ou renmenm cheri moutrem kew renmenm cheri patati patata ou pa renmenm vre eske sim te fè sa ou tap renmenm sè ou fi an pa gen okenn ensekirite fò nou sispann mande gason an eke e si li renmen w eyo cheri ou pa dim I love you cheri ou pa renmenm vre poukisa ou pa dim ou renmenm fò nou kanpe sou sa yo pase gason pa renmen Eskize. Gason pa renmen ke fi gen ensekirite toutan lap pede pa kwè nan tèt li, lap pede mande eske ou renmen, lap pede di menm baka la vire tounen vire tounen. Ok mes amours. So yeah. So gason sa gason pa renmen nan fi ankò se neglijans. Ok. Neglijans tankou fi an pa pran swen de tèt li. So tankou fi an pa pran swen de tèt li nan nan

gason ou pa ka egzakteman konnen brain li, ou pa ka konnen egzakteman ki sa ki genyen nan gason an, nan tèt li egzakteman. Ou nan kay la ansanm avèk moun nan, menm si ou fè, ou gen konbyen tan ansanm avè l, pa pote neglijans, gen de bagay pou fè, pou pa fè l, pou jere kò an, pou pa jere kò ou. Ok, Si ke ou leve le maten, si e benyen ou benyen, granm bonè benyen, men pase dewodoran, mete ti spre sou ou, mete ti pafen sou ou, mete yon ti rad sou ou, menm si e manje ou pral fè, mete ou yon jan, pa pran nenp, malgre ou pral nan lari, ou pral nan lari a la, ou ale, ou san soutyen, sou ou, ou avèk yon zèl sandal lanp yo, o se la map rive, bagay sa, non, mete ou konfòtableman, mete ou yon jan pou ou ale nan lari a, ou anndan kay la, menm si sa mete ou yon jan nan lari a, lè w leve le maten, ya ou gen dwa benyen, ou penyen cheve w, menm si w pa penyen l, ou mare tèt ou avèk yon mouchwa, yon bèl ti stil, ou pase yon ti glòs nan bouch ou, menm si w pa gen glòs, ou pase yon ti vazlin nan bouch ou, ou mete yon ti rad sou ou, but ou pa ka leve. Granm maten an nan kay la ou leve epi pou fè jounen an konsa avèk rad kew tew dòmi an pou fè tout jounen an tout apremidi a konsa non pa pote neglijans sa yo pou gason paske gason an li jan yo konn di m pa trete gason bèt non men jan yo konn di gason son bèt ki ki ki vrèman ou pa ka gen kontwòl li ou pa ka bagay se ou menm ki pa pa pote neglijans de anyen pa pote neglijans de anyen sa ke ou sipoze fè a ou fel ok mes amour so ya pa pote neglijans jere tet ou jere ti kò renmen kò renmen tet ou ou konprann sam diw lan pase se ou menm ki pou renmen kò avan se ou menm ki pou renmen tet ou avan mete sa nan nou menm so gason pa renmen le yon fi arogans so le ke e komsi map dil la e komsi mal di mo a nan komante nan di eske mdil byen pase. M pa vreman konn pale ok ok gason pa renmen sa so ou konnen nan kominikasyon si gason an fache ou menm konnen pou bese w sak fache a pou konnen pou lot la konnen pou l bese w pou konn koman pou pale ou konn koman pou mete l nan plas li ou konn koman pou pase men sou li ou konn koman pou swanye l ou konn sa pou di l ou konprann pou ki pou pou te ka bese l ou menm pou pa moute, pou pa fè awogans, pou pa ouvè bouch ou sèt de lajè, pou pa fè bri, epi nenpòt ti bagay ke nap pale antre nou de la, epi tout lòt moun deyò gen tan konnen, tout lòt moun, tankou lòt moun deyò ke map di, tout lòt moun anndan kay la ansanm avè w gen tan konnen, patatatatatatatata, gason pa renmen sa, gason pa renmen sa, gason pa renmen sa, ok mes amour. E pa bliye kite yon kòmantè. E pa bliye ou menm ki ta vle ke mwen fè video de lòt bagay ekri m sou IG Dubois Family oubyen Facebook Dubois Family. Ok mes amour. So yon lòt bagay ankò gason pa renmen gason pa renmen fi ki negatif. Ok gason pa renmen fi ki negatif. So, sa m ap di yo la e de esperyans. Pase gen de fwa, mari m konn di m ke mwen pa kwè nan tèt mwen. M pa kwè nan tèt mwen si m ka fè tèl bagay. M pa kwè nan tèt mwen si m ka fè tèl bagay. Ya, gen de fwa m konn santi m konsa vrèman vre. But, so, li konn ap di m konsa, fò w kwè nan tèt ou, lè konsa w ap di ou pa konn, ou pa kwè w ka fè tèl bagay epi w ou byen ka fè bagay la, bagay sa yo. So, gason pa renmen fi ki negativ. So, nan sans tou. jan tou ou ka di ou negatif ou toujou ap ou toujou mete nan tèt ou ke ou pa bon ou m pa ase pou ou mwen lèd m pa bèl ase mwen twò gwo e vant mwen twò gwo e tete m vin gwo tete m blayi ok si w fè yon pitit ou fè pitit ou fè 2 pitit tete w ka kase tete w ka blayi plizyè moun konsa ok ou plis jwenn moun konsa ke yo fin fè pitit tete yo bagay and then vant yo but si w konnen se sa ou pa bezwen mete negative la nan tèt ou cheri doudou kè achte bon soutyen si ou pa pral refè tete w ou pa gen kòb pou refè tete a but achte bon soutyen ki ka kenbe tete a pou l moute tete a up to date ou konprann pou l moute tete a epi lè w mete yon rad ou wè vant lan twò gwo ou achte yon bann vant Jama collection pou mete sou pou peze vant lan ou pa manje nan nwit ankò ou pa manje pen an ou pa manje diri an ou pa manje bòl sereyal la gen de bagay ou kite yo ou konprann pou ka jere kò a pou pa mete negativ la nan tèt ou pase ke konnen ke gason an gason an ap viv ansanm avèk gason an but nou paka gen nou epa a san pou san pou nou konnen sa ki nan tèt moun nan sa ke moun nan ap panse sa ke moun nan ap reflechi ki bagay sa yo but se ou menm ki pou jete ki pou jere tèt ou pa mete negative lan ok pa pede mete negative la epou jere tèt ou. Jere tèt ou epi pou konnen ke ou ase, ke ou konnen ou bèl, ke ou konnen ou bon, ke ou konnen ke jan ou ye a ou renmen tèt ou, ou mete w up to date pase se fin ou ye, ou pa mete w bese, tete w lage, vant ou, non. Mete w an penpan, mete w up to date, ou konprann sa m vle di? Nou konprann mwen mes amour. So e konsa. Pa mete pa mete retire bagay negatif. Konnen ke wi mwen ka fè sa. Wi mwen pral fè sa. Mwen ap fè tèl bagay se pou m fè l fò m reyisi. Mete sa yo nan tèt nou. Pa mete negatif nan tèt nou pase lè w panse negatif negatif vin jwenn ou. Lè w panse pozitif pozitif vin jwenn ou. So an nou sispann panse negatif. Pase m se youn ladan l tou. Ok. Oy mes amour cheri doudou m. Ok yon lot bagay anko gason pa renmen nan fi oh my god. Gason pa renmen nan fi yon fi ki vilgè. So gason pa renmen nan fi ki vilgè. So ou pa ka vilgè ou son fi en en vire tounen pou ap joure pou ap di betiz ou nan lari pou gentan fe moun konn kiyes ou ye pou ap. ouvè bouch ou di betiz epi pou konnen pou ap joure gason an tou mete sou li ap dil vye mo ap dil vye betiz epi pou ap joure paranl pou ap joure manmanl pou ap joure fanmil pou ap joure moun li non ann bat pou nou poze ann bat pou nou poze pou nou retire vilgè an pou nou retire betiz lan pou nou retire mo sal la pou nou retire sak pa bon an anpil nan nou fi Nou vrèman vilgè. Nou vilgè nan tout sans. Nou fè tout moun konnen kiyès nou ye. Nenpòt kote ke n rive, moun nan tann li pile w. O! Ou te te te te! Ou pa wè w fèk te te m? Ou pa wè w fèk pile m? Ki tenten sa? Non. Non. Sa se wont li ye. Sa se wont li ye. Gason pa renmen fi ki vilgè. Ok, mèzamou, n ap poze nou. Poze nou, vilgè a, n ap pase l dèyè tèt nou. Betiz la, maledve a, n ap pase l dèyè tèt nou. Ok mes amour? Alright cheri yo. So, yon lòt bagay ankò, gason pa renmen. Gason pa renmen tankou e fi lè ke, m pa wè nan ki sans m ta mete sa. Fi tankou lè ke ou nan, ou nan, ou nan chanm ansanm avè gason an. ou kouche a goch gason an kouche a dwat ok ou pa tankou enteresan ou pa tankou enteresan so nan sans enteresan tankou ou pa mete w nan sans e wap viv ansanm avèk moun nan pou bal love la pou mete w vreman enteresan de de gason an sa ke sa ke wap fè an pou vreman mete ou ke ou nan ou menm ou pa tankou ou a goch lòt la a dwat e pa anyen serye kap regle so ou mete ou nan pòz ke sa ke nan fè a nou nan chanm nan depi se nan chanm nan nou rive gon lòt konpòtman ki pou pran ok se pa nan menm menm ou gen dwa pran lòt konpòtman tankou nan kitchen nan nan nan nan lòt nan. nan lòt pati anndan kay la. But depi nan chanm pèsonèl ou ansanm avèk mari w, come on, mete ti enteresant ou, mete ti bagay ou deyò, mete w, mete w nan fason pou ou menm ansanm avèk mari w ke e pa, e pa, e pa 2 gason k ap viv anndan kay la. Ou konprann? E pa 2 gason k ap viv anndan kay la. Chanm nan, depi ou antre nan chanm nan, oh my God, menm kote ke li lage kò l sou kabann nan, bloup, epi w tou lage kò w sou li, epi w kòmanse ap manyen, w kòmanse ap bo, w kòmanse ap bagay. Nou konprann menm si se pa nan yon bagay nou pral antre but nap bay blag ou mete tankou ou mete vi nan fwaye ou mete vi nan renmen an nou konprann sam di nou an so mete ou enteresan mete ou enteresan nan vi an nan fwaye an. Ok mes amour. So, m panse sa e dènye bagay la ke m ap di. So, yon lòt bagay ankò ke gason pa renmen. Gason pa renmen fi ki bouje vit. Humm, m oblije baye. Ok, nan ki sans gason pa renmen fi ki bouje vit? Ok, ou pa ka fèk rankontre yon gason. Ou pa ka fèk rankontre yon gason pou di m ke moun nan ap pale ansanm avè w, moun nan e envite w yon kote. Moun nan envite w nan yon restoran. Pou rele Jean Pierre, pou rele Ti Jacques, pou rele Gauthier pou ale nan restoran ansanm avè w tou. Non, li pa fè sans. Ou bouje twò vit. Li pa di ou leve tout fanmi ou pou l soti ansanm avè w. Ok? Lèfini kou ki tou, ou pa ka nan yon kot e ou fèk rankontre yon gason, pou gen tan ap pale, ou gen si mwa ansanm avèk gason an, ou gen ennan ansanm avèk gason an, pou gen tan ap fè plan de pitit. Come on! Ou gen tan ap fè plan de pitit, ou gen tan ap fè plan de kay, pou achte kay, ou gen tan ap fè plan pou nou e rete ansanm, ou bezwen rete ansanm, o pitit la kilè nap fè pitit la, kay la kilè nap achte l, o m bezwen si, m bezwen sa, m bezwen se lòt bò. Non, ou bouje twò vit. Nap fè gason kouri. Nap fè gason ale. Non, poze w, poze w, ou fè. rankontre moun nan. Se pa nan bezwen, se pa sa ke nou pa bezwen non. But ou fèk rankontre moun nan. Si mwa ou pa ka gentan ap mete tout detay sa yo. Nou poko rive nan lè sa yo, nou poko rive nan pòz sa yo. Anpil nan nou ki gentan mete sa yo deyò ki fè gason kouri kite nou. Ou konprann? Ki fè gason kouri kite nou. Nou poko bezwen sa yo. Se jèn fi nou ye, yon moun ap pale ansanm avè nou, yon moun envite nou. Moun nan fèk rankontre nou. Nou gen si mwa ansanm avèk moun nan. Nou gen ui mwa ansanm avèk moun nan. Nou te mète gen enan ansanm avèk moun nan. Enan sèlman. Pot pran tan nou. Pa gen tan di, oh, kilè w ap achte kay la menm? Kilè n ap fè pitit la? Non! Poze nou. N ap fè gason kouri kite nou. Nou bouje twò vit. Nou bouje twò vit. Nou bouje twò vit. Ok mes amours. So gason pa renmen sa nap pèdi gason an. Nap pèdi l. Fè poze. Nap pèdi gason an. Ok mes amours. M espere ke nou konprann. M espere ke nou konprann tout sa ke mwen di nou an. M espere ke nou. gen yon bagay ke mwen di la yon moun jwenn yon bagay ladann ok mes amour so pa bliye pou nou ekrim e pa bliye pou nou kite yon kòmantè e nenpòt sijè ke nou ta vle kem pale ke mwen kapab pale ke mwen fè esperyans m pap vin la poum vin e kòman m te ka di poum vin an. pou m vin jis vin voye monte bagay ke mwen ka pale sou li ok sou ekri mwen ka pale sou li ok nap pale l map pale de li menm de fwa e map pale de esperyans ok mes amour so m espere ke nou konprann mes amour merci beaucoup pou ou menm ki tap gade video a pa kite pa bliye kite yon komante e pa bliye pase sou sit mwen ki se www.jamacollection.com nou gen new bikini nou gen chepè nou gen bel wòp Oh my god, eskize. Nou gen yon bèl wòb, nou gen aktivite sou sit lan, epi 10 40 kod disponib, 15 pousan off ekstra, 15 pousan off paske bagay yo nan sèl. Mwa sa se pou nou li ye, se fèt tout fanm, fèt manman, depi w se fanm konnen w se yon manman.